Bonjou Bonjou bonswa tout moun kap gade ti video sa e sa depan de kilè wap gade l tou e kelkeswa peyi ou ye a e jodi a nou vini avèk yon nouvo tutoriel pou ou kote anpil moun konn ap plenyen de entenet pafwa gen yon telefòn yo ki moute a 3 je Gen ki moute 4 je. Gen ki moute ti e. Yo pa ka konn ki sa pou yo fè. E an plis tou. Lè kon sa tou. Yo konn pa ka menm voye yon mesaj WhatsApp. Si tou lè la nwit. Jodi a nou vini avèk yon. Titoryèl, Nou pral montre w kijan ou kapab pase de ti e a lte, 3 je a 4 je, de 4 je a 4 je lte, ensi de swit, sa depan de tip telefòn telefòn ou an ye. Pou nou kòmanse, n ap mande ou pou w pataje l, eskize. Pou pataje l bay yon zanmi w ki gen menm pwoblèm nan tou. Epi abone avèk chanèl la se sa pap deranje w se konsa ou kapab se konsa ou kapab ede nou. Se konsa ou kapab ankouraje nou pou nou pote plis lòt bagay pou nou. Epi pa bliye tou peze ti klòch ki. ki make ki make tout la pou lè nou lage yon nouvo ou kapab jwenn ni pa bliye abone si si ou si telefon ou an franse wap wèl make sa bon si li an angle wap wèl make subscribe pou nou komanse nou wale la epi nap ekri

Sou ti ba sa a, frap, nou klike sou li. Kounye a lè nou rive la a, men ki sa n ap fè. Nou gen nou e gen plizyè opsyon ke ou kapab pran. N ale, ou desann, desann, desann. Kounye a la a, si m ta vle, An nou gade byen, nou wè pam nan li 3G. Kounya la, mwen menm di map mete pam nan LTE only. M klike sou li la. Frap. Ok. Nap tann. Nap tann. Ok. Kounya pam nan. Ok. Rezo pam nan ti. Desann. Li desann. E pi. Avon ti tan. Wap wè l monte. Ok ok kounya la wè li li moute LTE sa pral depan tou de tip telefòn ki nan menw la pafwa tou gen telefòn ou gen telefòn ou gen nan menw ou metel sou LTE a li pap mache men ou ka desann la tou ou metel konsa sou li. Wap wèl monte elte e toujou de menm. Atansyon, gen yon lòt ti bagay tou nou ta renmen ke ou konnen. Sa pral depan de telefòn ki nan menw la. Gen telefòn ou mete nan ou gen nan menw. Lè ou fin metel sou elte a, gen yon bagay ou pral fè. Ou pap ka ni resevwa apèl, ni verifye kont ou. Ok Se sa selman Ou ka fin mete l sou LTE a epi lè w eseye fè yon apèl ou pa kapab ou di kisa kap fè sa ki koz sa ki koz sa epi ou pote telefòn nan bay yon moun ki pa menm konn anyen menm al manje kòb ou. Enben wap tounen menm kote a. Si w wè w ta fè l konsa li pa li pa ou pa ka fè apèl ebyen w ap tounen menm kote a ou dezaktive l ou mete l ou dezaktive lte only a ou mete l sou lte wcdma la epi w ap ka fè tout bagay gen tou gen ti telefòn tou ki nan men w tou Se pou desann la a. LTE, TD, CDMA. Sa pral depan. Ou kapab chache li epi wap jwenn sa ki konpatib avèk telefòn pa w la. Mèsi pou tout moun ki ap gade ti videyo sa. Mwen swete ke ou renmen li. Mete yon like si w renmen li. Pataje l a yon zanmi w ki gen menm Pwoblèm nan tou, sitou pou moun Ayiti yo ki toujou ap plenyen pou entènèt yo ki lan. Epi pa bliye abòne tou pou kapab ankouraje nou fè plis videyo pou nou. Mèsi avèk tout moun ki t ap gade nou, ke Bondye beni nou.